Bonjou, bonswa tout moun, se Mackenson Charles nan chanèl Se Egoyis. Jodi an nou vin pale de yon sijè ki vrèman enpòtan. Se yon sijè ke anpil moun pa pote atansyon, men lè ke sa rive, y ap di si m te konnen. But, gen anpil moun ki achte yon machin, but, moun nan pa pran swen machin nan, li pa kenbe machin nan an sante. Sa nou rele kenbe machin an sante a, se fè manitansyon nan machin nan. Fè prevansyon. Paske lè w achte yon machin gen kèk bagay ki se yon obligasyon pou chanje yo, ok. Men fòk ou konn a konbyen kilomèt pou chanje yo, konbyen tan sa ap dire pou chanje chak grenn bagay sa yo. E pafwa ou konn wè moun achte yon machin, nan mwens ke yon enn nan machin nan kòmanse ba l pwoblèm. Yon machin tou nèf, ok. Moun nan pa pran swen machin nan. Jodi an m fè videyo sa pou m pale w de kèk bagay ki enpòtan ou dwe chanje nan machin nan. Premye bagay la ki se lwil. Lwil la se yon bagay ki vrèman enpòtan nan tout aparèy, nan tout aparèy mekanik. Nan tout motè, nan tout bagay ki sèvi avèk sistèm de pyès, tout sa. Fòk ou toujou mete lwil pou kapab rann yon sèvis, pou l ka bay yon sèvis meyè. Ok lwil lan ou dwe chanje a chak 10 kilomèt chak 10 kilomèt ou dwe chanje lwil nan machin nan paske lwil lan li fon travay ki vreman enpòtan nan motè lan ok sa vin koz ke lwil sa li itilize twòp li rive yon lè fòk ou chanjel a pati de 10 kilomèt ou byen gen moun ki fèl chak 3 mwa ok sa pral depan de jan ou itilize machin nan dezyèm bagay ki enpòtan se filtè filtè lwil lan tout fwa ke ou chanje lwil lan fòk ou chanje filtè a paske menm lwil sa ki te nan motè a Li vin gon rès ki rete nan filtè a ok sa enpòtan pou chanje lwi nan filtè a tou paske pafwa e gen moun ki chanje lwi la pa chanje filtè a tout fwa ke ou chanje lwi la ou pa chanje filtè a ou pa fè anyen ki bon ok fòk ou chanje ni lwi ni filtè ki se vrèman enpòtan twazèm bagay ki vrèman enpòtan ki anpil moun fèmen zye sou li ki se filtè L'air lan ok filtè lè lan li vrèman bon paske se li menm ki Anpeche pousyè rive nan motè machin nan sa koz gen anpil vav ki pa ki pa bouche sa koz ke e motè a gon sèvis ki pi nòmal ok li jwenn yon li jwenn yon lè ki pa gen pousyè ladann ki vrèman bon e men anpil moun toujou neglije sa a dènye dènye fwa kòmsi moun nan e lèl lèl gon pwoblèm vrèman li rive nan mekanik lan epi mekanisyen an di l pou li fòk li chanje filtè lè lan men anpil moun pa pote avè Atansyon avèk sa. Katriyèm bagay ki enpòtan sa nou rele kora a. Kora a se li menm ki nan motè machin nan ki koz ke tout rès pati machin nan yo vire, yo woule pa egzanp kawoutchou machin nan, ok. Se yon kora ki nan tèt motè a, ok, ki vrèman bon. E de tout fason. Kora a nou pa chanje l a chak 10 kilomèt. Kora a li chanje l a chak 50 kilomèt oubyen a chak 100 kilomèt. Sa pral depan de jan ou itilize machin ou. Ok? Paske imajine w, kora sa a li kase nan wout oubyen pandan w ap kondwi, se yon bagay tèt chaje li ka koze gwo aksidan. Men anpil moun pa pote atansyon avèk e sa m ap di nou la a. Ok? Youn nan bagay ke moun yo pa chanje ankò ki se filtè gaz la. Lè w ap fè yon sèvis. jeneral, lè w ap fè yon sèvis nan machin nan, gen kèk bagay ou dwe chanje yo a lenstan menm. Filtè gaz la, moun yo chanje l a chak 20 kilomèt, ok? Pafwa, si w ap sèvi avèk, si w ap pran bon gaz, w ap itilize gazolin, ou pa fè melanj antre gazolin avèk etanòl, ou dwe chanje filtè gaz yo chak 20 kilomèt, ok? Paske, e sa k fè sa? Tout fwa ke ou ta jwenn yon vye gaz, ou ta pran yon gaz ki gen dlo, Rès gaz sa a toujou rete nan filtè gaz la. Sa enpòtan Sa enpòtan lè w ap chanje filtè gaz la, lè w ap chanje filtè lwil, filtè gaz, filtè lwil pou kapab ba yon mach ba machin yon sèvis ki vrèman bon sa koz ke machin nou toujou ret an sante. Nou pale de 5 bagay sa yo ki se lwil, ki se filtè lwil, ki se kora, ki se filtè gaz apre sa ki se filtè lè. Anpil moun pa pote asyon avèk sa. Pou kenbe machin ou an sante, pou ka gen bon sèvis, pou pa ret nan wout, pou pa mande pou sad, ou dwe fè tout sèvis sa yo nan machin nan a lè, ok? But, e jodi a se video sa m fè pou nou ki trè senp, e ki trè kout, sa just vin nan tèt mwen epi m di banm fè yon video pou sa paske gen anpil moun ki pa pote asyon avèk sa. But, m swete ke ou enskri nan kanal la, nan chanèl la, ou kontinye ba nou like, ou kontinye pataje video nou, sa ka fè nou grandi e se gras avè ou menm. Mèsi anpil!